Bonjou bonswa le mond se enfo lang ki antre lakay ou janm toujou di nou ap edem nou konprann yon ansanm de enfòmasyon kap pase nan peyi la Tiki epi nan mond lan tou men jodi a nou vin fon ti pale sou plizyè sijè spesyalman sou Ayisyen ki la Turquie ki bezwen tounen nan peyi Ayiti ki bezwen ale Sendomeng. E te gen yon premye gwoup ki te rele nan radyo Karayib ki te di ke Ayisyen ap manje nan fatra kote ke mwen menm pa rapò avèk tout zanmi Ayisyen ke m genyen m di pou respè m gen pou Ayisyen, Ayisyen pap kite lakay li pou l al nan peyi etranje pou l vin manje fatra sa m te vrèman deplore l epi gen yon gwoup ki te rele nan radyo karayib tou ki di ke gwoup ayisyen sa yo ki bezwen tounen an se pawòl y ap di yon fason pou kapab jwenn dezavantaj pou yo kapab tounen men mwen menm sou kisa ke m ap di nou nan yon moman ki vrèman difisil nan mond lan. Spesyalman pou plizyè Ayisyen ki aviv nan peyi Latuli ki bezwen retounen lakay yo. Yon bagay, jan m toujou di, m te di nan ansyen videyo a, ki nòmal. Men sa ki enpòtan kounye a la a, se annou mete tèt nou ansanm, menm jan m gen anpil Ayisyen ki bezwen tounen, ki kontakte m, ki di m yo fè lòd kò m, mwen konnen ke m konnen ou gen yon platfòm, Ede nou pou nou kapab fè mesaj la rive pi lwen, sak fèm toujou di yo depi map fè video map toujou masyone ayisyen ki la Turquie ki bezwen tounen lakay yo map mande avèk tout otorite ou menm ki pral gade video sa voyel bay otorite ayisyen pou gwoup ayisyen sa yo ki bezwen tounen nan peyi yo nan nan peyi la Tiki e gen menm OASE ki te di tou gen Ayisyen isi ki ap pran chak moun, ki ap manje chak moun sa tou. Gen anpil moun ki pa dakò avèk sa ki te di a men ou konnen gen yon gwoup k ap defann, gen yon gwoup ki kont men nou menm nou nan mitan nou bezwen di tout moun, tout Ayisyen, tout otorite ki nan lemonn. ki ap gade video sa an nou ede ayisyen sa yo ki bezwen tounen lakay yo pandan ke yo bezwen tounen pandan ke yo pap kritike sa ki chwazi rete yo sa ki chwazi rete goumen janm toujou di sa ka rive lè w te vin Tiki nan milye kote w tonbe a bagay yo pat vreman klè se sak fè wap wè gen moun li vini yon mwa 2 mwa li vin tounen men gen de moun tou ki tonbe nan yon milye ki nòmal moun sa li ap fè sa ke l konnen. pou li kapab degaje li pou li kapab viv sa vle di kidonk ou menm ki ap gade video sa an nou pa joure sa ki vle rete yo an nou pa joure sa ki prale yo meyè fason se ki fòmil nou kapab jwenn pou oim ede moun sa yo ki bezwen tounen nan peyo pou yo tounen san oken malè pa rive yo men nap raple ke nou nan peryòd koup di monde nou konnen. Ekip Brezil la te gen yon gwo tansyon ki t ap fèt kote gen anpil moun ki t ap tann fòmasyon ekip Brezil la paske nou konnen se yon koup dimond gen anpil moun di se yon koup dimond ki pa ka konprann moun yo pa ka konprann sa k ap pase nan koup dimond sa ti ekip pa bat gwo ekip e se sa k fè gen anpil moun ki te panse ke Brezil yè ta pral pèdi match la men erezman Brezil kapab Brezil bat e gen anpil moun ki kontan. E se sa, foutbòl la li ede moun yo etire strès lakay yo, menm si gen moun ki di, foutbòl la fè moun yo bliye pwoblèm ki genyen Ayiti. Non, mwen pa pap di sa, se pa foutbòl la ki fè moun yo bliye pwoblèm, moun yo jis pran ti moman sa yo pou yo kapab distrè yo yon fason pou yo pa kite yo ale twòp. Epi gouvènman peyi Etazini pran desizyon kont. peyi Sendomeng ki ap depòte, èske m ka di ilegal, bon gen moun ki di, gen moun ki di yo gen papye yo voye yo tounen men moun ki ilegal nan peyi yo, gouvènman ameriken an di se paske jan y ap voye moun yo tounen Ayiti an, sa yo pa respekte dwa moun yo, se nan optik sa gouvènman ameriken li chwazi sanksyone. Repiblik Dominikèn kote ke gen anpil Ayisyen ki kontan paske yo di jiska prezan malgre jan sa ye men kanmenm genyen kèk ti demach ki ap fèt pa rapò avèk vyolasyon dwa moun ki ap fèt nan peyi Repiblik Dominikèn. Sa vle di moun ki t ap gade videyo sa enjoy ou avèk ti koup di mond ou pa kite anyen ba w pwoblèm ret fokis.